Bonswa, byenveni lan edisyon spesyal avèk Doktè Thierry Laplanche. Map di w mèsi avan tou pou asepte fè antrevi sa avè nou paske se pa ou edisyon se lè, se pa ou edisyon sou Instagram. Li enpòtan pou yon moun konn kiyès ki Thierry Laplanche nan nivo ke mwen konnen l lan, Doktè Thierry Laplanche. Avan tou, kiyès ou ye? Kote w sòti? Pale m de ou. Mèsi Wideline, bonswa. E m son Ayisyen, e m son marye, père de 2 enfants, e m son medsen, antreprenè, e atis tou. Avan ke nou rive nan tout sa ou fè toujou, ou grandi ki kote? Pale m de anfans ou silteplè? Mwen fèt le 12 jen 1975 e m te gen yon anfans trè, trè agreyab, trè erez. E sa, sa fè m mal gen de lè lè m wè jan timoun yo pa pa gen anfans sa a sa jodi. Men vrèman de trè bo souvni dans mon enfance ke se swa alekòl, ke se swa lan katye m, ke se swa lan aktivite skout ke m te souvan fè, ke se swa lan foutbòl, Donk vreman ou trè bèl an fas. Ou te yon bon timoun.
Se sa yo ta rele ou. Ou te yon bon timoun. Ou te yon trè bon timoun. E men m te renmen pran plezi m tou. M te vreman enjoy an fas mwen. Eske kounye a pandan w ap grandi, eske paran w te enpoze w vin nan lamedsin oubyen se yon chwa ke w te fè oubyen ou panse se misyon, se pasyon ki fè w ale vè lamedsin? E non, yo pa t oblije m fè l. M panse m te trè oryante pa manman m ki pedyat e pa, te gen lòt medsen nan fanmi an tou. E men trè to m te devlope yon pasyon pou pou lamedsin, pou sèvi moun, pou ede moun, e m panse ke l vin anndan m, s on pasyon. E avèk le tan, m vin pran gou pou yon lòt bagay ki rele antreprenerya, paske m kreye, m renmen kreye, m renmen rezoud pwoblèm, m renmen e kreye sèvis, m renmen inove. An n pale de un peu de medsin. Ou pran, ou fè etid ou an Ayiti. E poukisa w chwazi Ayiti, poukisa w pa etidye ayè? E alepòk se te, te gen yon sèl fakilte an Ayiti, se te Faculté d'Etat d'Haïti.

Kwèke se sa, pratik mwen etan e an Frans, kote m fè yon souspesyalizasyon an enfètilite. E ou fè plizoumwen konbyen tan ap etidye lan fakilte a? E m ka di ke m fè tout vi m ap etidye, jiska prezan m ap kontinye etidye, men m fè sis an lan fakilte, senk an lan fakilte plis on ane sèvis sosyal, on ane entèna, twa ane de rezidans, epi answit souspesyalizasyon ke m fè lan. Epi vwala ke w tonbe lan antreprenarya. M ka di w ke se la m vin kòmanse dekouvri w, ke m resevwa yon liv ou lè, ki pale m de life leadership. E mwen te panse ankò se lò piramid, paske nou te konnen bagay sa yo deja, nou te viv Amway, eksetera. Epi pou yon rezon pou yon lòt, mwen vin Montana yon lè, epi se la sa mwen wè w k ap pale, epi m di, a, ok, sa diferan. Kisa life leadership ye? Poukisa life leadership? Pale m anpe de sa, silteplè. Mwen vin fè konesans avèk sa yo rele network marketing pandan m te an rezidans. Sa vle di ke pandan m ap Etidye espesyalizasyon m an medsin, se kòmsi m ap aprann yon dezyèm metye ke yo rele antreprenarya. E a lepòk se te avèk Amway e se te yon trè bèl eksperyans de tout sa m aprann eksetera. E par la swit mwen vin fè eksperyans avèk Life Leadership. Sa m te renmen avè l dè le depar se ke li te fokis sou devlòpman yon moun, devlòpman pèsonèl, devlòpman emosyonèl, devlòpman leadership pou w ka answit kreye tout lòt bagay. Donk anfèt se la ke m vin konprann esans siksè lan lavi. Si w bezwen E gen succès il faut d'ab avant tout être une personne à succès donc fòw travay sou tèt ou. E depi lò avèk Life Leadership m ka di ke nou fè yon gwo yon gwo enpak sou peyi an. M pa konn si w reyalize enpak ou fè a paske mwen menm ki te nan biznis event planning, mwen di te, m pa sipoze di sa, mwen nan biznis event planning e ou te konn gen dè milye de moun k ap swiv ou. Kòman ou fè vin jwenn moun sa yo? Poukisa daprè ou moun sa yo te swiv ou? Èske ou panse moun yo te swaf yon nouvo bagay? E jiskaprezan, m panse ke swaf patikilyèman Ayisyen, patikilyèman lajenès ayisyèn, yo swaf d'un idéal meilleur. Anpil moun gen rèv. E se vre ke pafwa peyi an pa bay tout opòtinite ke l ka bezwen, men m panse ke kay chak Ayisyen l gon rèv yo bay ke l ta genyen. E kisa Life ofri? Li ofri posibilite pou ke ou devlope tèt ou apati don platfòm d'edikasyon e de devlòpman. E se ki enteresan aktyèlman, e alò fòn di ke avèk tou se ki ete arive, le covid, lensekirite eksetera, reyinyon fizik ke nou te konn ap fè Ayiti a lepòk, lè milye de pèsòn yon ti jan e pi difisil, nou fè bokou plis de reyinyon online, men nou vin gen yon ekspansyon, nou vin itilize, m ka di, difikilte sa a pou nou gen yon ekspansyon Ozetazini. E se sa nap fè bokou, nap fè anpil aktyèlman. So jiskaprezan ou gen Life Leadership? Mwen fèk sot lan yon major, lan yon konvansyon e. de life. M pap janm kite life leadership paske tout sa ou wè m ap fè, tout sa ou wè m ap kreye, se apati de enspirasyon ke m jwenn la, motivasyon ke m jwenn, les idées, paske pa bliye ke m an kontak avèk anpil moun ki wè ou va le futur. Donk, e m panse ke l enpòtan pou chak moun pou ke kèlke pa ou konekte. Konekte a yon sous de motivasyon, konekte a yon sous d'aprantisaj. Vous savez, l'aprantisaj son bagay ki, ki, ki fè yon diferans nan vi yon moun men son chwa ke l ye. Son desizyon pou fè pou kontinye fèl. Le devlòpman kontini li sipoze lan yon pwogram de devlòpman pèsonèl. Menm jan w gon ou gon planing de kisa w pral fè pou ane an, ki konbyen liv ke w pral pèdi, konbyen pwa ke w pral genyen, kijan w pral mete fitness ou, ou sipoze gon plan de devlòpman pèsonèl. Konbyen liv ke w pral li lan ane an, ki e pwojè ke w genyen, ki e ki sous denspirasyon ke w pral genyen apati de sa. Aprè Life Leadership, eske nou pral pale de Jordan te yo avan oubyen Mind Your Body avan? Kisa ki te vin avan? M kwè ke Jordan te yo vin avan. Èske ou ka esplike nou, paske mwen m ap pale de sa paske nou konnen, men kisa ki sa ki Jordan te yo e kòman ou fè vin a ide sa ankò pou vin kreye Jordan te yo? E Jordan te yo li vini de yon fèt ke yon lèm te achte yon teren e anfas lakay mwen e ke odepa plan se te pou mete

Don pwoblèm. E youn nan bagay ki toujou ap irite m, se lè m ap gade kantite kòb ke Ayiti ap mete lan achte legim. Sa vle di de bagay ke n ap achte pa enpòtasyon eksetera, alò ke se de bagay ke nou ta sipoze pwodui e ekspòte. E de la etan m vin gen rèv sa a kote Jardente yo kòmanse, alò nou vrèman, m ka di, mete yon teknoloji avanse an se sans, sa vle di nou gen de sistèm de de serre, nou gen de sistèm nan, pa idwoponik sèlman, men ayewoponik, kote nou gen de kilti vètikal. E donk nou pwodui leti, legim pou pratikman tout restoran nan vil lan. Bravo e! E nou sipoze ekspann plis, e rèv mwen se ke Ayiti vin le Grenier de la Caraïbe dans ce genre de choses. E se vrèman posib. So aprè sa malgre tou pa kanpe la jere la di bon medsin, gen life leadership, ou son papa, ou son mari, epi ou vin kreye kounye an Mind Body Haiti. Pou, pou ki sa Mind Body Haiti? E m si, m sonje m ap raple m ap fè yon ti rapèl menm avè w, ou ekri m ou lè, men fò m di menm avè w nou pa zanmi, nou pa grandi ansanm, men ou son kliyan Dream Promo, ou son vip Dream Promo e m te konnen w paske w toujou ap fè foto a madanm ou nan pwogram Zouk yo. E vwala, m an ki sa k vin konekte nou ankò, epi Life Leadership lèm vin wèw m di wow I wanna be like that se sak enpòtan pou moun yo reyalize ke toujou gen yon moun ke w ka look up to e moun sa dèfwa ap dèfwa pa zanmi w paske dèfwa nou toujou gen tandans nou bezwen chanjman men rete nan menm environman yo zanmi a menm moun yo e m toujou ap pale de sa nan No Filter m pa di nou fache lè nou vle yon chanjman fò nou gade lòt moun fòk gade moun ke nou ta renmen menmjan e Thierry Laplanche jodi a map di w li te youn nan moun ke m te gade ap gade m di wow I wanna be like that yon moun ki motive malgre tout sa Pandan moman covid la ou ekri m, ou di Mideline m pa fon foto shoot avèk madanm mwen, ou rele m, pa konn se m pa konn poukisa se mwen w te rele. Se pa pou w pale de mwa men poukisa se mwen w te rele, w te ka rele nenpòt moun, poukisa se mwen w ta rele paske se yon event planner. E sa se sa yo rele le ripple effect de tout sa w ap fè. Sa vle di ke pa janm panse ke yon aksyon ke w fè paske w pa jwenn rezilta pou li jodi an, se kòmsi w pran yon ti wòch ou lage l longlou epi l pral fè dè zond, li pral fè dè zond, li pral rive jisko rivaj. E yon diskou, yon speech ke m te fè jou sa a ki enspire w e gade jodi an nan faz ke w ye jodi an. Se sa lavi. E se konsa w ap enfliyanse de moun. Se pou sa ke lan lavi, il fo vrèman ke 1 ou enspire, ou konekte yon kote. Dezyèm choz, fò w kreye, fò w inove, e fò w fè de bagay ki pozitiv. Paske d'une façon et d'une autre, Ou ap enfliyanse yon moun, pozitivman ou negativman. Em grace se sa w ke fè petèt nan vim mèsi anpil pou sa asepte mèsi a pranl. Map aksepte l mwen pranl merci merci e m ka di ke malgre tou moman covid lan nou fè photoshoot lan nou pa janm itilize foto yo menm ou menm ba yon kò te konnen pouki sa w te fè foto yo mwen voye fotograf lan mwen di w men ki foto ki bon epi fini epi w di m u gin konbyen tu me charge pou sa m di non se pa nesesè jan de di an travay de l'univers ankò ou travay de Dieu travay du plus créateur Ou fè foto epi nou pa pale ankò epi vwala Mind Body Haiti rive, se te yon siy klè ke sa ta pral vini, se foto a k mennen a sa. Definitivman. E m kwè ke. Poukisa pandan moman covid lan ke w deside ouvè biznis, pandan se tan ke se tout moun se lè sa yo pwale? Se se dan sè moman ke fò w kreye, sa se klè. Se dan sè moman ke se swa covid, ke se swa e lè lè grann zantrepriz, lè gran pwojè se se kreye dan lè moman difisil. E sur ce Grand Eglin fòm di w mèsi paske ou te toujou backup mwen nan faz sa, m kwè m te kòmanse di w men sa m gen an tèt etc ou te di m okontrè kouri kouri avè m e foto shoot etc e m remèsye w e je se ke tu as une référence dans le domaine aussi sa vle di dans l'événementiel I didn't know that but premèsi an m ba w l M asepte l, m asepte l, m aprann asepte l kounye an Men se ke mwen konsidere se pati de misyon m. Paske kèlke pò gon moun ki te ede m, ki mennen m la. M ap tou shout out Kalfred Berman, m toujou ap site non l. M tou shout out li ankò. Epi ki fè kounye an m kontinye. La ankò se lefè don, ripple effect, se sa? Egzakteman. So, se sa lavi an. So, se te yon plezi pou mwen. M pa t menm konn poukisa se mwen te rele. Ou te gen dwa rele nenpòt pwofesyonèl, m chwazi l. Ou wè m mande m gen community charge, li di non pa ditou, we doing it for free, dadadadadada. Mind body Haiti. M panse ke sa se yon leson ki ekstrèmman enpòtan. Sa vle di ke gen yon seri de pwojè lè w pral lanse yo, Pa pale de sa avèk nenpòt ki moun. Ou pale avèk moun ke w konnen ki gen lespri ouvè, ki pa pral shut down ou, ki pa pral kraze w, ki pral okontrè ap pral ankouraje w. Di sa ankò pou mwen pi fò, pi fò, pi fò, pi fò. Kiyès lè w pa tire w kesyon w mete? Non, pi fò, paske anpil moun pa reyalize sa. Lè w gen yon pwojè, se pa tout a tout moun pou w pale pwojè a. E make sure w pale avèk yon moun ki ka uplift ou. Paske dèfwa nou pa reyalize, dèfwa nou pale pwojè a nenpòt moun, epi kraze l.
Exactement. Y ap tye l dan lèf. Moun nan pa menm reyalize l ap tye l, paske li wè l pa ka fè l li menm. So otomatikman li kraze l e dèfwa le plus souvent moun sa yo se manman w, se mari w, se madanm w, se pitit w. ki fè l fòseman pa mechanste. Se de moun petèt yo fè l pa pè pou ou, pa dezi de te pwoteje. Epi yo vle w rete nan nòmal, sa yo di nòmal lan. Egzakteman. Men mwen gen yon bagay ke m toujou di, ti mizik k ap bat lan kè w lan fò w tande l. Kon se de bagay petèt de pwojè moun fou, de pwojè anbisye ke w anvi fè, Naturellement avec beaucoup de calcul etc. M panse fò w fè yo. Ah, très important. Kounye a vin tonbe nan Mind Body Haiti ou ouvè Mind Body Haiti, nou pale de sa un peu. Nou pral gen yon seri de emisyon k pral lanse dè semèn pwochèn ki pral pale de tout sa Mind Body Haiti ofri. M ap di w konpliman ke w deside ouvè antrepriz sa a. Ehm la lan Berthe, an plis de Berthe, ou genyen l kounye a lan Okap Ayisyen. Nou pral gen plis enfòmasyon sou Mind Body Haiti. Jodi a m te vle sou pale sitou de Thierry Laplanche E nou pale de entrepreneur, medsen, journalist de Théo, mind body, Thierry Laplanche, musicien. Pati sa ou poko fèl men m panse se la m pral konekte plis avè w. Pale m de pou ki sa mizik, ki mizik, ki enstriman ou jwe, ki lè sa kòmanse, talk to me. M kòmanse aprann mizik trè to, pandan m panse lè m te adolesan, m aprann jwe solfèj, dabò avèk piano, answit m aprann jwe mizik. kibòd, answit son bagay ke m te tèlman renmen, m al aprann jwe gita, answit m al aprann saksofòn, men fò m di w ke m pa t janm te gen tan pèfeksyone m ladan l poutèt yon bagay yo rele lamedsin, yo toujou di w ke lamedsin est une femme jalouse, li pa vrèman ba w tan pou fè sa w ta renmen fè, donk pandan plizyè ane m pa t vrèman ka devlope talan sa, kwake lè m te nan medsin nou te gen yon djaz, Yo rele Medical Connection, ou sonje n te gen pwojè sa a? L ap fèt wi.
L ap fèt kanmenm. Kanmenm.
Kanmenm, definitivman.
L ap fèt kanmenm.
By the way, l ap fèt kanmenm. Donk se te plizyè medsen, bon nou t al nou t al jwe o Mawòk e nou te vrèman reprezante fakilte de medsin nan e Ayiti. E vwala m ka di w ke se sè dènye tan ke m. E n ap tou shada w Doktè Jean Ke l'univers, Dieu, le créateur fèm rankontre Endepandaman de ou Se ke defwa ou pa reyalize ou rankontre xy Epi ou reyalize apre Oh se menm group moun yo wi Enben se konsa m vin rankontre Doktè Jean Nap fè yon emisyon ak Doktè Jean byento an Europe Nou sipoze al wè l Ki son bon zanmi tou Ke m panse nou tou lè 2 aliyen kèlke pa Nou chak petèt nan kontinan diferan Men nap fè plizoumwen menm travay la E Doktè Jean renmen jwe kibòd Epi m te pandan. Bon, nou te fè djaz la ansanm nan medsin. Sa anraje.
E m ap gade tou lè jan ki kreye yon djaz, ki jwe de tanzantan, ki son medsen, yon pwofesyon ki gen klinik, ki tout bagay. Li jwe avèk Tabou Konbo. Egzakteman.
Se ou menm, ou deside fè sa a pastan. Ou poko fè sa pwofesyonèlman. Non, m fè l avèk pastan m. M fè l a pastan m. E m renmen, m renmen, sa m renmen nan mizik la, m renmen kreye. M renmen kote atistik la, m renmen kote floritur, m renmen kote disiplin nan. Paske mizik, mizik transmèt emosyon byen. Waww anplis de sa ou son papa, papa de, de timoun, De zanfan. e ou son mari, kòman ou manage vi ou plis ou mwen Thierry avèk tout sa ou sot dim la, paske li enpòtan pou m mete w up front paske nou toujou gen dout antan k imen ke nou limite, a m fè sa m kanpe a la, m bezwen montre w yon modèl dayisyen ki rive e ki menm poko fini ke se nòmal pou w èt ekselan, se sa m ta di, se nòmal pou w èt ekstwòdinè e se sa ke Thierry reprezante Emisyon sa ou pral premye moun ke nou pral pase sou ti moman sa ki rele ekstwòdinè, lekselans paske m pa vle ayisyen wè se tèl moun ki gen chans sa oubyen tèl moun, egzakteman li enpòtan pou yo ka wè ke se toutafè nòmal ke ou moun wè tèt li ekstwòdinè, se toutafè nòmal ke ou moun ap pale de gwo bagay paske avan tout se ayisyen nan men ayisyen nou gen tout posiblite sa yo e ki dènye mesaj ou ta renmen pase a moun kap gade yo paske se premye emisyon yo, yo gen yon pakèt lòt moun, m te chwazi ou menm an premye paske se te youn nan premye moun ki te enspire m Afè sa map fè yo jodia so map tou di ankò gwo e bat mèsi a ba ou. Waww mwen remèsye l, mwen anfen m aksepte l, mèsi Udline. E mon mesaj envesti nan tèt ou. Map redi l ankò ou se meyè aktif ke w ka gen, ou se meyè envestisman ke w ka fè. Envesti nan tèt ou. Ke se swa aprann yon nouvo lang, ke se swa lanse yon nouvo pwojè, ke se swa pran yon pwogram de devlòpman pèsonèl, ke se swa li yon liv, par mwa, si w li 30 minit de lekti par jou, l ap ba w 1 liv par mwa, l ap ba w 12 liv par an, ou deja fè pati de 5 pousan de la popilasyon ki li regilyèman de liv de devlòpman pèsonèl. Donk envesti nan tèt ou. Èske ou vle pataje avèk nou yon lòt pwojè ke yo pa vle di nou, oubyen ou ta vle di nou, ta vle bay yon ti preview, behind the scenes, ke ou pa di ankò? Ou gen lòt pwojè toujou? Mwen gen lòt pwojè, mwen gen lòt pwojè, sitou avèk Mind Body Ayiti, nou bezwen, nou sou a dezyèm Mind Body an, nou ouvri youn Okap, E nou gen yon twazyèm ke n ta renmen ouvri nan, m ap kite, m ap kite sekrè a pou pwochen vin nan. Twazyèm Mindbody Haïti malgre tou. Anvan ke, anvan ke n al nan dimansyon entènasyonal la. Se, se toujou. Waww!
Thierry, Doktè Thierry Laplanche, merci en honneur, merci ke w vin sou tè sa a, ke w pwouve nou nou menm ke nou ka vin le meilleur de nou menm e se te yon plezi pou m resevwa nou nan edisyon spesyal No Filter. Merci Hugueline e konpliman a twa.
Tcha!